Lòt se Brooklyn lonje dwèt yo sou Andriis Iska ki selon yo responsab afwontman ki genyen nan pi gwo bidonvil lan nan peyi an prezidan Fondasyon Gabriella Orlich Lugène pat mete dlo nan bouch li pou l di Iska ap mennen yon batay politik paske l vle gen kontwòl tranzisyon ki gen pou fèt yo malgre sa poko anonse. E lavi Gabriel? Ebyen, se te gen bon zanmi l ki te rele Komisè, aprè yo te mare plan ansanm avèk Komisè pou te detui Gabriyèl, kou a te rate, depi lè sa a misye koupe fache ansanm avèk Gabriyèl. Nan menm lojik la, Iska te vin ouvè yon batay ki rele jewopolitik, se menm batay sa l ap di ke. k ap fèt anndan Bouklin ki pa sa a. Jiska te plase yon chèf nan zòn Bayawonn, li te pase yon lòt chèf ankò nan zòn Waf Jeremi. Lapolis te fè tantativ dèyè nèg sa yo paske nèg sa yo t ap vòlè nan zòn sa a. Lè yo te fè tantativ dèyè nèg sa yo, yo ta rive detwi chèf gang sa yo. Epi aprè Isca te plase, frè depite Almeti Junior kote lapolis te jete nèg sa a, te tire nèg sa a avèk zam nan men l. E tou swit aprè, lapolis te debake anndan Bele tou yo t al dèyè Isca l te gentan chape pou li. Aprè l te chape pou li yo te arete kèk moun. Menm gwoup nèg sa yo te debake sou komisarya Site Solèy la kote yo te tire komisarya nan sou komisarya a jiskaske te gen 2 moun ki pran bal. M panse sa nap di yo la, yo gen prèv la prèv rè ke, paske komisè polis ki te responsab komisarya li la, m vle pale de mesye Kaseyi, li menm li la, li kapab demanti nou si nou bay manti. Men Miska sa, li vin gen yon lòt objektif kounya ki se jere tranzisyon kap fèt, ki pral gen pou l fèt, ke nou poko konnen tou. Pou jere tranzisyon an, li wè fòk moun Bouklin pa egziste, fòk li vin chèf Site Solèy. Ebyen misye itilize tout fòm, li mennen yon pakèt alye, menm nèg ki te patisipe nan masak Lasalin yo pou vin fè masak sou pèp Bouklin, pèp Site Solèy. E nou wè nèg yo vin avèk yon batay, premye batay yo vini se mete dife kay moun, boule kay moun, mete moun nan lari. Dayè yo fè l nan zòn Soutè. Yo fè nan zòn Site Limyè. Nou menm nou denonse sa yo. Tout lè iska t ap taye mandal nan epòk la, lè sa le mè pa t potko depite. Sa vle di, nou wè lè iska pran radyo, lè l ap pale, li toujou moutre w pwoblèm li se le mè. Men iska te gentan bandi deja, iska te gentan ap fè tout krim li te konn ap fè yo deja san ke le mè potko egziste. Nou menm n ap mande lapolis, n ap mande otorite yo pou yo pran responsabilite yo. Kòman w imajine yon bandi y ap chache Pou lapolis ap parèt nan ti blende pou pote minisyon ba li pou vin maspinon popilasyon. Nou menm nou denonse sa yo, nou di fòk yo pran responsabilite yo, yon bandi tankou Isca pa kap mache sou moun ap rele nan radyo yon nèg kap fè krim konsa pou leta li menm pa pran responsabilite l. Nou panse mesaj la nou pase la klè, jounen jodi a wap gade yon kantite moun. ki nan men nou la, ki ap dòmi isi a la, nou pa konn kòman pou n ba yo manje paske yo gen plizyè jou la. Menm lè n ta gen yon ti resous ki gentan fini, e yo an kantite, n ap mande pou Leta tou, lameri, tout lidè yo pran responsabilite voye je sitou moun kay boule yo. Non sèlman moun yo kay kay yo boule, moun yo pa gen kote pou yo dòmi, fòk yo te ka bati kay yo pou yo. E answit, lòt moun ki pèdi mari yo, ki pèdi frè yo, ki pèdi zanmi yo, ki pèdi fanmi yo. Nap mande jistis pou yo, nou mande pou leta, lapolis, lajistis pran responsabilite pou kwape bandi sa yo. Ok nan kad coronavirus ou anteke prezidan fondasyon an kisa nou fè kòm prevansyon? E pou coronavirus la nou oblije pase e maladi sa lalèt paske nou tou nan corona dabò. Paske lè w imajine 300 a 400 moun ap viv nan yon ti lye fèmen konsa sa vle di ou wè pa gen okenn prevansyon k ka pran. Pou ki rezon? Moun yo nan perèz. Aktyèlman la moun yo pa gen lòt pa gen lòt kowona pou yo ki se Isca, se li kap tiye yo se li kap boule kay yo. Nan lespri yo la, men yo pa konn maladi a kote sa ki pwoblèm pou yo la aktyèlman la li rele Andris Isca, premye kowona a poun poun poun prevansyon poun fè a, se pou lapolis mete la pat sou Isca epi answit nou menm poun poun fè lòt prevansyon n gen poun fè. Non paw se? Non pam se Louis Jean Norlitch, prezidan Fondasyon Gabriel.
Pale fò. Ok, bon avanm pale map kòmanse. Te salye laprès pale, ekri ak televize. Donk jounen jodi a nou wè Site Solèy twouve l nan yon sitiyasyon kote ke okenn moun pa t swete e pa t espere sa k ap pase la rive la. Veritab lide oubyen veritab karans ki koz ensidan sa yo, jan de zak sa yo ap prezante nan Site a, li rele ISKA. Rezon ki fè m di se ISKA, Dabò, Iska kòm moun Site Solèy, li fòme yon je senp. Li menm antanke pitit Site Solèy, ajoute 4 lòt nèg. 4 lòt nèg sa yo se kiyès? Se Babekyou, se Jooma, se Sonson epi se Ti Jinyò Lanchabo. Objektif nèg sa yo se planifye yon masak menm jan sa konn fèt anndan Lakou Lasalin, nan Bèlè, elatriye nan komin nan. Donk, nèg yo mete ansanm, yo di misyon yo se fè yon masak pou bay repons avèk pèp Poupouy nan. Repons ki sa? Dayè, nou gen yon popilasyon kote ke tout moun rete lakay yo, nèg yo menm yo gon misyon y ap goumen avèk pèp la. Goumen avèk pèp la vle di ki sa? Nèg yo fè plizyè tantativ pou yo boule mache Poupouy nan. Nèg yo fè plizyè tantativ pou yo tire sou elèv lekòl, laprès, plizyè moun nan popilasyon rekonèt gen timoun ki pran bal. Gen timoun ki menm arive pèdi lavi yo. Jodi a la, gen anpil bagay k ap pase nan site a ki kapab di sa klè devan laprès. Pwojè Tipiska, batay Saïska ap mennen an la, se pou l fòme oubyen mete yon katè tranzisyon. E m voye mesaj sa klè ba lameri de Site Solèy. M ap fè nou konnen, jiska sa n ap gade la, li se youn nan veritab moun ke popilasyon pa t panse. Mwen menm yo rele m se Jiska. M pa di l vòlè paske m pa konnen l pou l vòlè. M pa di l mouton paske m pa konnen l mouton. Men m ka di s on lyon paske li ak kriminèl ke komin anndan an, li poze anndan komin nan. M ap di jiska on bagay ki osi senp, moun Bouklin pa moun Bèk, moun Site Solèy pa moun.